Ayiti premyè klas m swiv li relijyezman ou paka pa la paske 8 è di maten menm si m antre a 5 è di maten fò m ouvè televizyon an pou m gade Ayiti premyè klas number one. Nan a 6 è tapan nan Boukin Kolèj genyen yon kokennchenn konferans k ap bay sou batay de Vètyè e konferansye prensipal la se Suzy Casson. E maten pou nou kapab gen plis detay nou gen avèk nou Doktè Jean Eddy Saint Paul ki se prezidan Haitian Judges la. Direktè, e Doktè Saint Paul kijan sitiyasyon ye pou demen? Bon, nou ap di mèsi e bonjou a tout telespektatè Haïti Première Classe. Donk efektivman demen nou ap genyen yon gwo kokennchenn konferans sou batay Vètyè e nou ap genyen yon Yn pwofesè kap soti ayiti se doktè Suzy Castor e ki ap bay konferans lan pou nou e konferans lan se a 6 zè lan bibliyotèk Bouklin kolèj la lan w oditoryòm ki rele Roody Tenger oditoryòm donk se a 6 zè demen si Dye vle. Now batay de vètyè la pou ki tèm nan pou ki demen lendi a? Ok sa son bèl kesyon paske anfèt nou lane 2019 Batay de Vètyè lan li te fèt 18 novanm 1803, sa vle di konferans demen an se pou komemore, nou pap di selebre, se pou nou kapab raple, komemore 216 zyèm anivèsè Batay de Vètyè lan. Poukisa konferans sa? Se premyèman, li gen yon objektif se pou edike paske nou konnen enstiti an li menm li la se pou atravè ansèyman edikasyon pou yo edike popilasyon an. Dezyèm bagay konferans lan li enpòtan lan kad yon politik de la memwa paske yon peyi ou pa ka viv san memwa istorik ou pa ka viv san memwa kolektiv ou e batay de Vètyè lan tou se te yon batay kote ki gen yon gwo senbolism ladan li, donk yon nasyon ou toujou bezwen senbòl sa yo, eleman materyèl, eleman mi imateryèl pou kapab resouche lan pase ou, pou kapab aprann leson lan pase ou, pou kapab konstwi yon pi bon fiti, yon pi bon prezan. Ok, now, Batay Rivyè Zak, ki enpòtans li genyen nan pwosesis lit pou anfèt kreyasyon peyi a? Oh, sa se yon lòt bèl kesyon ankò. Batay Vètyè lan se dènye batay lan, se batay ki te, petèt se Se dènye batay la, n kapab di se batay ki te pi desiziv la. Sonje, se yon batay kote lame ekspedisyonè fransèz, nan epòk sa a se Napoleyon Bonapat ki t ap renye an mèt e senyè lan mond lan, donk ki te menm vle etann anpi li osi Ozetazini, Lamerik lan. Donk batay de Vètyè, li te. de, m te kapab di afwonte e bay an kèlke sòt, se pa yon panzou non, men mete ajenou lame ki te pi pwisan dan lemonn lan moman sa. Donk, e se batay Vètyè sa ki pral pèmèt ke nou pral genyen endepandans nou premye janvye 1804. Donk, san batay de Vètyè la, pa t ap gen endepandans. Sa se premye bagay m te kapab di pou Ayiti sou le plan konstriksyon yon eta nasyon. Lòt bagay ankò, batay de Vètyèl la li gen yon pòte jewopolitik tou, Doktè Fayèt, paske, kèlke jou, 20 jou aprè batay de Vètyèl la, Prezidan Etazini an, ki se te Thomas Jefferson, li pral delege James Monroe pou yo konkli avèk gouvènman Anpi Napoleyon an L'achat de la Louisiane française, moun yo toujou di la Louisiane men se la Louisiane française, se pa sèlman la Louisiane, la Louisiane française li te gen nen ladan li eta nou konnen ki rele Louisiane nan, li te gen le Dakota du Nord, li te gen le Dakota du Sud, li te gen le Wyoming, li te gen Missouri, li te gon pakèt eta ki te fè la Louisiane française. Ebyen avèk acha sa, li pral vin double M te kapab di Etazini sou le plan jewografik, ya, se sa, size Etazini. Donk, an dotre tèm, sa vle di ke apre defèt peyi Ayiti a, defèt sou Sendomeng nan, Fransè yo, yo vin gen presyon pou yo vann tout eta sa yo ki te Fransè, ki vin devni pati of Etazini sa. Ya se sa paske finalman Napoleon anpe rèv li se te etabli yon anpi pou l te vin mèt mond lan men kòm li kase dan l an bon kreyòl li kase dan l Sendomeng ebyen li vin di konsa bon anbisyon jewopolitik li pral vin chanje e kote anbisyon jewopolitik Napoleon pral vin chanje ebyen anbisyon jewopolitik Etazini pral vin ogmante paske menm James. Mèsi amerik yo konprann sa konprann enpòtans Ayiti An-an-an, bon, petèt, eh, bon, anfèt, Èske yo respekte Ayiti pou. Yo konprann sa, men, m te gen dwa di yo gen dwa, petèt, yo twò respekte Ayiti, men kote yo tèlman konprann sa, yo prale, se yo an premye ki pral mete premye anbago ekonomik sou Ayiti, paske Sonje lè Ayiti pran endepandans ti premye janvye 1804, revolisyon nou an, nou li sa lan istwa Dayiti, men kòm anpil lan nou, se pa kè yo te konn fè nap li Doktè Fayèt, nou te di konsa, endepandans ayisyèn lan li gon pòte anti-segregasyonis, anti-esklavajis e anti-kolonyalis. Men sonje, Ozetazini, se jis apre la guerre de secession yo pral vin dakò ke pa gen esklav lan peyi an. Sa vle di, kote revo, batay de Vètyè la li menm, se tankou li retire, esklavaj se motè sistèm kapitalis lan. Batay de Vètyè se tankou li koupe fache avèk, m te kapab di, lojik ekonomik kapitalis la, ebyen Etazini pral pini Ayiti paske Ayiti se te yon move egzanp ke li te ye, non sèlman pou Etazini men tout gran pwisans kolonyalis etsetera. E se petèt sa anpil moun panse ke se pri sa n ap peye jiska prezan kòm pèp. Bon, e lan konferans lan, mwen ekri yon tèks sou sa, m ap travay sou yon tèks sou sa, e se youn lan bagay n ap peye paske e nou pral montre, lòt nwa a tout pèp oprime paske batay de vètyè la li gon pòte pliriversèl pèp oprime sitou tout nwa ke ou kapab moun ou kapab batay kont opresyon paske batay de vètyè la li pat fèt sèlman pou ayiti li te fèt sèlman li te fèt pou nwa avèk tout tout pèp oprime donk batay de vètyè la li gen anpil sans paske non premye enpak li se pral sou m te kapab di anbisyon kontinantal etazini James Monroe nèg ki te siyen kontra pou Thomas Jefferson li pral vin prezidan se li menm ki pral elabore la doctrine de Monroe ki di lamerik o zameriken donk akoz akizisyon la Louisiane etazini li pral vin genyen yon gwo li pral vin yon pwisans Continental yo pral ap 1845 yo pral fè la guerre avèk le Mexique yo pral pran yon pakèt tèritwa lan Mexique se sa ki pral bay baz pou anpire etazini an donk sa vle di batay de vètyè lan li gon koneksyon avèk le devenir lè etazini vin yon anpire avèk lenperyalis donk tout bagay sa yo jewopolitikman li trè enpòtan men se pa sa sèlman batay de vètyè lan tou li prale o kè. gwo lit endepandans pou non sèlman le Meksik, paske Jeneral Francisco Javier Mina, li te jwenn èd lan men zansèt nou yo pou l te fè lendepandans du Mexique lan epòk sa ki te rele la Vice-Royauté de la Nouvelle Espagne. Men se pa sa sèlman, an Miranda, lè sa se te Jean-Jacques Dessalines al Ayiti, E drapo, premye drapo la repiblik de Venezuela, Venezuela, li konstwi dan le pò de Jakmèl, Jakmèl se sidès Dayiti. 1815-1816, Simon Boliva pral fè 2 vwaya, lè sa se Aleksann Petyon ki tap dirije peyi an. Petyon pral ba li enprimri, Petyon pral ba li de militè, m te kapab di nèg ki te pi byen fòme lan ame an, li pral ba l volontè, li pral ba li lajan, li pral ba li pouda, kanon. Donk otan di ke Ayiti kontribye nan liberasyon tout yon seri de tout zòn nan. Peyi lan Amerik di Sid lan, lan epòk sa yo te rele li la Grann Kolombya oubyen la Viswayote de la Nouvèl Grenad ki te gen ladan li le Venezyela, li te gen ladan li Lekwatè e li te gen ladan la Kolonbi. Aktyèlman, si ou ale lan peyi sa yo, w ap wè bis, ke se swa an Kolonbi, ke se swa o Venezyela, w ap wè bis Aleksann Petyon kòm youn lan moun, paske yo rekonèt dèt istorik ke Ayiti te fè, paske si e pa t endepandans ayisyèn lan, yo pa t ap, yo pa t ap lib lan, endepandan lè yo lib lan. E menm akò, eh, koperasyon Sid-Sid ke dè nèg tankou Hugo Chavez Frías, pral vin fè avèk Ayiti, tout bagay sa yo jwenn se yon kèk de rekonesans yo genyen pou Ayiti. Ok. Ann kite sa paske konferans la e demen lendi a sizè tapan e tout moun gen randevou nan Boukin Kolèj avèk Echann Sotis la. Donk raple moun yo ankò adrès la. Donk se adrès la se lan 2900 Bedford Avenue ki lan Bwouklin men rapidman n ap di yon bagay sou Suzy Castor. Suzy Castor Se yon doktè an istwa ki fè prèsk pli de 26 an kòm egzile politik o Meksik. Li te ansyen pwofesè lan Inivèsite Nasyonal Otonòm di Meksik. Li se direktris fondatris yon sant de rechèch o.